Nou konnen kowona viris lan li menm li tap fè raj e leta te menm mande pou lekòl yo fèmen donk choz di choz fèt ou menm antanke enspektè ki lèkti ou te fè de kowona viris lan pa rapò avèk fonksyonman lekòl yo? Bon jeneralman menm lè kowona viris la. pat rive nan nivo li ye nan Ayiti a nòmalman, men mezi yo ki te priz, yo te dwe kontinye mentni mezi sa yo, distansasyon sosyal. E sa a se pa sèl kowonaviris ki pou ta fè nou respekte distansasyon sosyal, se yon bagay nan relasyon moun ak moun, nan fason wap met timoun chita lekòl, donk sa a te dwe toujou respekte. Piske gen kesyon kowonaviris la ki li a pou fwa prizon, ou dwe mentni, men depi lè kowonaviris la te fon ti diminye, ou santi gen yon relachman nan nivo direksyon lekòl yo, e menm nan nivo Leta a. Men, nou menm antanke enspektè, nou te toujou konseye direktè lekòl yo pou yo mentni kesyon distansasyon sosyal la e lavaj de men. Nan kad enspeksyon, èske ou te remake

Se menm jan yon kamarad ki menm nan UNIO avèk mwen, ki se yon direktè lekòl ki viv Gonayiv, m oblije di laverite. Li kritike direktè e enspektè yo, men lè w ap kritike enspektè, fò w mye konnen e konprann fonksyònman enspektè yo. Èske, wi, il y a les devoirs, n'est-ce pas, des inspecteurs, men Leta tou gen devwa l. Donk, pa egzanp, nou menm pou nou fè yon enspeksyon, w ap imajine yon nèg ki gen yon lekòl, Goyavier, yon enspektè ki gen yon lekòl Roseau, pou l al enspekte lekòl la, menm yon bisiklèt li pa genyen. M pa vle pou moun yo pran sa kòm si tankou se yon ekskiz, men se t yn verite. Mwen menm, gen dè zepòl a Ponsonde, men pou m ale Ponsonde, m ka fè yon semèn ap monte desèn Ponsonde, san mwayen.

Donk pa ka gon verifikasyon dikta paske mwen menm antank enspektè, lè yon lekòl ap bay egzamen, fò m ta verifye pou mwen ki tèks egzamen w yo èske yo reponn a reyalite, avèk nòm nou egzije. Men mentnan, pa gen mwayen pou sa. Ki jan m pral fè? M gen anviwon 42 ekòl sou kont mwen. Kòman m pral fè verifye tèks egzamen 42 ekòl? Si mwen menm mwen pa ba yo egzamen pou yo fè. E dènyèman la nou di nap ba yo egzamen kisa yo di yo pa yo pa pase pou egzamen paske yo gentan pase egzamen yo pou ke vandredi pase ki sot pase a la pou ke yo fèmen lekòl selon sa ministè a te di. Donk se pa yon bagay ki si fasil konsa. M panse ke lè peryòd frajil sa a pase bon anfen pa genyen
Jan de pwoblèm sa yo, y ap repete lontan. Èske ou menm ou pa janm koze pwoblèm sa avèk moun ki pi wo de chèf antèt ou yo? Monchè, mwen menm, m s on teknisyen. Teknisyen, m fòme pou m fè travay mwen antanke edikatè. Chak fwa ke ou ta poze yon pwoblèm konsa, ou pa twò santi ke manifèsteman Leta li gen yon volonte pou l fè bagay. Se pa nan leta m paka kritike l ankò men sepandan c'est une vérité je suis haïtien avant d'être fonctionnaire public m ap pale antanke ayisyen antanke yon sitwayen leta pa reponn veritableman a sa nou rele egzijans la. Egzamen ofisyèl yo pa menm jan non, kòman mezi preparatif yo ye nan BDSM an?

relve de sètèn zekòl, men nou poko verifye pou wè non lekòl de nou yo yo, donk se la ou ka ba nou repons veritab sou kesyon sa. Yon mesaj pou moun k ap koute nou? Bon, tout moun k ap koute m yo, antanke Ayisyen, sitwayen Ayisyen, sitwayèn Ayisyèn, nou dwe fè tout sa nou kapab pou nou fè peyi nou gen lavi, paske nou pa gen peyi de rechanj, e menm si yon nonm ta sitirèn nan peyi etranje. Ou se sitwayen ayisyen avan tou, enben nou fèt pou n batay pou n pèmèt aske peyi nou an releve. Mwen se sa m gen.